Map salye chak moun kap gade video sa non pam se Ogukadi Chovama mwen se yon militan politik e mwen map etidye sosyoloji tou epi mwen se komedyen ekriven e tou sa map fè video sa spesyalman pou mwen kab reponn yon ti bout video anbasadò Marly fè Fòk m di, se 19 oktòb lan, 19 oktòb 2022 a la, gen yon kanmarad ki siman renmen travay m ap fè sou rezo sosyal la, ki renmen pozisyon mwen, ki voye videyo a ban mwen. Misye rele Damis Mackenley, ke m ap pwofite ekskize, e ke videyo a te yon ti kras e gate san m. Men anvan mwen di sa map di a avèk Anbasadè Marly map envite w gade ti bout videyo sa. Frè ak sè m yo, banm di nou bagay, e silvouplè pran san n pou n konprann mwen. Nou wè koze militan sa a, li pa bon pou peyi a non. Nou mèt kwè m, se nan mòd militans sa a vye politisyen jwenn fòs pou yo kraze peyi nou. E m ap di nou, si n vle derasinen vye politisyen ak politik asasinay, mete koze militan sa atè tou dousman. E si m konnen n t ap konprann, m t ap di n plis wi, men m konnen n poko ap konprann mwen. Epitou, m pa vle pran tout jouman yo yon sèl kou. M kite rès la pou pita. Nap wè nan video a e anbasadò e Marly ekskize m pa fò nan pale anglè bon se ayisyen sèlman m pale e nap wè nan ki dimansyon kanmarad la ap kritike sa ki gen rapò avèk e Militan politik. M panse ke gen on kolonn bagay ou pa konprann kanmarad Marly. E franchman mwen. Reponn Danis e m te vrèman nève. E fòk m di w ke mwen se on militan politik. Kontrèman avèk ou menm k ap joure militan politik. M pa wont ke m se on militan politik. E lè m ale m di tèt mwen si videyo ou ka rive sou mwen se petèt ke paske ou se on moun ki kèlke pa nan on nivo oubyen nan on lòt k ap fè on travay ki. Plis ou mwen pozitif. E m ale sou paj Facebook ou e m gade m wè efektivman vre ou se yon jèn ki enteresan, ou se yon militan nan domèn edikasyon k ap fè yon travay ki vrèman vrèman enteresan e m ap ankouraje w kanmarad. Men pandan m ap ankouraje w lan. E sa pa anpeche ke m wè li nesesè pou mwen fè ti bout videyo sa pou mwen non sèlman kase de twa moso koze avèk ou men tou pou m pwofite di avèk yon seri de militan ki angaje ki renmen peyi an pou yo pa kite fòm pawòl sa yo rive sou yo. Premye bagay m ap di w e kanmarad Marly se ke ou ta sanble pa vrèman konprann kisa Militan an vle di. Militan se yon moun, yo rele l nan lòt peyi oubyen nan lang franse yo plis rele l aktivis, li ka yon aktivis politik. Militan se yon moun k ap evolye nan yon domèn e ke li deside denonse yon seri de bagay k ap pase nan domèn nan pou li ka fè pwogrè. An n pran nan sa ki gen rapò avèk antrepriz yo wap wè moun ki nan sendika yo yo se yon seri de militan men se militan pou kab amelyore kondisyon vi moun ki andan antrepriz andan faktori a kòm si wap wè se pa tout moun ki andan faktori a ki se militan paske kòm si yon moun li ka deside ap travay men moun nan Kit yo peye l 5 dola lè, kit yo peye l 10 dola lè, oubyen kit salè minimòm nan se 12 goud pandan mwa a, sa pa vle di l grand chose. Men, gen yon seri de lòt moun, paske yo etidye oubyen yo konprann yon seri de bagay, moun sa yo, yo deside milite pou kondisyon an Pa rete konsa. Sam di a m panse ke ou ka toujou prann a kontre pye paske ou se yon moun m wè ki atache avèk diksyonè petèt ke ou pral chache definisyon militan politik la nan ou pral chache definisyon militan se nan diksyonè men kite m di w se ke militan nan tèm ki pi senp lan se yon moun ki deside denonse ki deside batay pou domèn kote li ladan pou batay la pa rete Menm jan. E se la ou pral jwenn militan politik. Militan politik se on gwoup moun. Se on gwoup moun, fanm kou gason, granmoun kou jèn, m pa p mete timoun ladan l paske timoun pa al nan jandam, ki deside batay pou espas politik la ka gen amelyorasyon, ka gen pwogrè k fèt ladan l. Kòm si lè on gwoup jèn pran lari a al manifeste pou lajan petwokaribe a, Se on gel ye pou peyi a. Lajan petro karibe a se gel ye pou peyi a. Fok nou ka fè diferans tou antre militan politik avek politisyen. E dayè w nan ti bout video w la, ou fè diferans la. Kote politisyen an, se pos politik ki sanse enterese li, kom si sal bezwen an li klè nan tèt li. Alos ke militan politik lan li menm, se kondisyon li bezwen ki pou amelyore. Menm jan nan politik gen militan, nan tout domen nan vi. Yon nanchon gen militan tou. Gen militan nan domèn transpò, yo rele tèt yo sendika, kòmsi yon kolonn chofè ki mete tèt yo ansanm pou yo amelyore kondisyon y ap travay. Gen militan nan domèn edikasyon, dayè ou se yon militan nan domèn edikasyon. Lè w di pou nou fini avèk pwoblèm militan sa a, m ta kab di w, èske w vrèman konsyan de Kisa w vle di? Eske gen posibilite pou espas politik lan li egziste san pa gen militan? Kounye a nou ka poze kesyon an yon lòt fason, se vre ke gen yon kolonn militan ki bay pwoblèm men eske se tout militan k bay pwoblèm? An n pran ou menm pèsonèlman ki s on militan nan domèn edikasyon, se sur ke gen on kolonn travay m wè w ap fè sou paj Facebook ou kont Facebook m pa konnen jan l ye a, gen on kolonn travay kote ou lanse leve de fon, w ap fè on kolonn travay, w ap fè on batay tou nan lang kreyòl, kòm si ou swete lekòl la fèt nan lang manman ak papa timoun yo, ou swete pou lekòl la fèt on lòt fason, sa se, sa se bravo! Ou se yon militan, w ap milite pou bagay la pa rete konsa nan domèn edikasyon. Se menm jan tou gen lòt moun k ap milite pou kesyon jounalis fèt yon lòt fason nan peyi an, kolonn moun ap milite pou kesyon rebwazman, k ap milite nan kesyon agrikilti. Dayè, pa egzanp, w ap pran Tòya. W ap pran Tòya, se yon travay konsa l ap fèt. Donk, w ap milite nan yon domèn, se menm jan tou gen yon kolonn jèn k ap milite nan yon seri de lòt domèn. Men, sa w wè m vin di a la, se pa pran m ap pran defans tout militan politik. Gen yon kolonn militan, m ta kab di militan sa yo se militan kokorat yo ye. Gen yon kolonn militan ki ap veye nenpòt ki lè pou y al pran kòb nan men yon politisyen. Gen yon kolonn militan kòmsi ki vrèman vrèman negatif. Men fòk nou di tou, se pa nan politik sèlman l konsa. Konbyen moun ki nan domèn edikasyon ki Ke se magouyè yo ye. Ou menm ou konn tèt ou, ou ka toujou di ou pa magouyè, men se pa paske domèn edikasyon an gen magouyè ladann ki fè mwen menm m ta ka bay tèt mwen dwa pou m di tout militan k ap batay pou edikasyon an fè pwogrè oubyen pou edikasyon an fèt yon lòt jan oubyen tout moun k ap batay nan domèn lang Fòk nou fini avèk yo. M panse gen yon bagay anbasadè Marly ou dwe konprann. Gen yon operasyon oubyen yon transfòmasyon kap fèt nan sosyete ayisyèn nan. Jounen jodi a se nan tout domèn nan peyi Dayiti ou jwenn gen yon seri de jèn ki deside batay. Nan domèn jounalistik, w ap wè gen yon kolonn jèn ki deside fè jounalis nan peyi a yon lòt fason. Nou ka pran Wilky Toussaint, ou ka pran Kesnel Dorlean, w ap wè fòm jounalis y ap fè a se yon jounalis k ap vrèman, vrèman itil jenerasyon sa a, k ap itil sa k ap vin aprè a. Se sur ke mesye yo poko kab rive nan nivo pou yo fè yon seri de videyo ki kab itil sosyete a kòmsi Non se nan pi wo nivo. Wilky Toussaint se pa di m di videyo w ap fè w pa p itil sosyete a oudiwens m ap di koze Kesner Dolean non. Men pa egzanp w ap pran gen yon seri de videyo Kesner Dolean konn ap fè sou yon seri de reyalite ki tèlman elwanye a Ayiti alòske si Kesner Dolean ta fè yon seri de videyo sou lajan Petro Caribe a pou eksplike popilasyon an nan 10 minit ki sa k Petro Caribe a m si w ke se te sa te ka plis itil. Eskize m si m pran egzanp lan li nan domèn politik, paske mwen menm se militan politik. Men fò m di w kòmsi w ap pran nan domèn jounalistik, nou gen Wilky Toussaint, nou gen Kesner Dorlean. Nan domèn agrikilti, nou gen Thorya ki gen ARL. E nou gen plizyè lòt kanmarad m al sote sou yo kòmsi ki vle pwopoze yon bagay ki orijinal nan domèn agrikilti. Nou gen nan domèn edikasyon, lang menm jan avèk ou, m konnen yon kanmarad yo rele Randal Louis ki li menm li sèmante Avan l mouri, fòk li wè li fonde plizyè lekòl kote lekòl ap fèt nan lang manman ak papa timoun yo. Menm ou menm tou, se menm travay la w ap fè. Menm jan ou wè nan tout domèn sa yo gen yon kolonn jèn k ap milite pou domèn sa yo fè pwogrè oubyen pou bagay la fèt yon lòt fason, se menm jan tou nan politik gen yon kolonn jèn ki renmen peyi a tout bon vre. Pa egzanp, mwen menm, m ap pran egzanp nan sou mwen, m ap pran egzanp nan sou Tanbou Pale kote gen yon kolonn jèn ki fè sèman di yo pap kite peyi an. Mwen menm m di m pap kite peyi an. Mwen dwe batay de tèl sòt ke pou politik nan peyi an li fèt yon lòt fason. E menm jan ou nan domèn edikasyon w ap lite pou edikasyon fèt yon lòt fason, se menm jan tou mwen menm ki nan domèn politik lan menm jan avèk yon kolonn lòt kanmarad ki toupatou nan peyi an tankou Kenèfès, Bon m pap di se kenfs ki pa twò politik men wap pran on nèg tankou Defi wap pran on nèg tankou 35 zile wap pran on moun tankou Keber Basyen wap pran Mawandi wap pran Lento Bitasyon nan Gonayiv wap pran on kolonn moun se on kolonn jèn ki deside fè politik ki pa on di yo se militan politik men ki veritableman vle fè politik la on lòt fason men kounya lè ou nan on domèn Ou gen de twa moun kap swiv ou epi wap fè moun yo konprann ke se ou menm ki sen an, se ou menm ki gen kòmsi solisyon pou chanje peyi a alòske se nan yon sektè wap evolye pandan wap krache sou moun ki nan lòt sektè, m panse ke li vrèman, li vrèman mechan. Okontrè, jan Tanbou Pale ap preche l lan se ke tout jèn ki panse ke peyi a merite yon chans ki panse ke nan domèn kote yo ye a, si bagay la byen fèt, nan 15, 30, nan 15, 30, 50 an kap vin la, nap gen yon lòt Ayiti, tout jèn sa yo ta dwe mete tèt yo ansanm. Marly, Anbasadè Marly, lè ou di bagay militan sa fòk yo fini avèl, map di w, map reponn ou 2 fason. Premyèman, ou menm tou ou se yon militan tou, sof ke ou pa yon militan politik. Si jounen jodi a wap krache sou moun ki militan politik lan, pa gen anyen ki anpeche demen yap krache sou moun ki militan nan domèn edikasyon yo tou. Dezyèm bagay ke w dwe konnen, nou se yon kolonn jèn kap fè, kap evolye nan divès sektè Kote nan se nan chak sektè yon kolonn jèn ap gade pou wè si bagay yo ka fèt diferan. Ou menm ou nan sektè edikasyon an, gen moun ki nan sektè kominikasyon, gen moun ki nan sektè agrikilti, nan diferan domèn wap jwenn jèn ki deside di fòk bagay la fèt yon lòt fason. E menm jan tou gen yon seri de militan politik ki vle retire kò yo nan lo a. E dènye bagay map di pou m fini se ke Pa konn gen peyi san militan, pa gen politik san militan. Fòk gen yon kolonn moun k ap poze kesyon sou bagay yo jan yo ye jounen jodi a, k ap deside al fè manifestasyon pou bagay la kab evolye. E yonn nan bagay m ap di pou m vrèman vrèman vrèman fini, Marly, Se konnen ou pa konnen kòman militan se yon bagay ki difisil. E dayè, ou menm ki fè etid, ou ta dwe konnen sa trè byen, chak moun ki vle fè jefò nan peyi a, sosyete a fè ansòt ke pou yo rele moun sa a moun fou. Pou yo mete yon kolonn etikèt sou do moun nan. N ap pran yon kolonn risk. Ansanm, gen yon kolonn moun k ap rele yon moun fou. Gen yon kolonn moun k ap rele Randal fou. Gen yon kolonn moun k ap di yon kolonn bagay sou diferan jèn ki vle pran yon seri de inisyativ. Bagay la pa bèl lè se ou menm ki se yon jèn k ap krache sou nou. Mezanmi tanpri, fè mesaj sa rive nan zòrèy Anbasadè Marly k ap fè yon travay ki pozitif e ke m voye nou al gade map mande nou tou pou nou fè mesaj la pase tou pou l tonbe nan zorèy on kolonn jèn ki pa nan domèn politik men kap fè on kolonn travay ki vrèman enteresan pou yo kap konprann ke nou anpil nan peyi an ki vle wè peyi a chanje anpil jèn ki pa vle antre nan koripsyon ki pa vle kenbe zam ki pa vle fon kolonn bagay nou swete wè peyi an chanje men grenn bagay ki rete se ke nou dwe mete tèt nou ansanm donk Marly Ti bout videyo ou te fè pou krache sou ansanm militan an di, se vre ke gen militan ki bay kè plen, men an di se pa tout militan yo ki bay kè plen. Gen anpil militan kap fè jefò e fòm videyo ou fè a, se videyo kap dekouraje nou. Mwen menm non pam se Ogou Kadi Tchovama, ou kab al verifye, ou kab rele nan telefòn Amani, rele Amani si w gen zanmi Amani ki gen non Madichon Senmak, rele, ou kab poze kesyon sou mwen pou wè eske wap jwenn Mwen antre nan kategori militan ki nan tèt wa ki fò ou wè yo dwe fini avèk kesyon bagay militan ye nap di pa gen peyi san militan pa gen politik san militan men fòk nou gen bon militan se la m dakò avè w mèsi.